Coucou tout moun, byenvini sou chanèl la, non mwen se Kira la diva du 24 sou tout rezo sosyo m yo Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Si w poko abone a chanèl la, w ap wè yon kote k make anba an yon ti bouton wouj s'abonner, subscribe, whatever kòman li ye a, w ap klike sou li epi w ap abone epi aktive klòch notifikasyon pou te ka notifye chak tan m poste yon nouvo videyo. E la diva du 24, al swiv mwen sou Instagram, Insta story nou toujou la pou nou bay bèl blag, pou nou trip. ansanm so al swiv mwen sou rezo sosyo m yo la diva du 24 an un sèl mo m ekri l la pou nou kòman nou ye m espere ke nou anfòm mwen menm sa va m pral travay talè konsa but m te gen yon bagay m tap regle epi nou konnen yon ti foli pran nou fi m ap filme videyo a la nou pral pataje resaman sou insta story m te poze ki fim ki seri ke yon moun si l gen tan li lakay li la pandan nan konfinman ki fim ki seri l te ka gade E merci anpil m jwenn yon pakèt bann nouvo pou m al gade m note yo m pral gade yo men menm kounye a m pral pataje avè nou film, seri, drama ke m ap gade an se moman oubyen ke m gade deja e ke selon mwen menm nou te ka al gade paske yo vrèman bèl e yo vo le detour yo vo mega bay ou a yo vo ti tèt frifou la ok e m espere ke men menm paske m se yon timoun ki ase fòfòl nan tèt li m pa gade tout bagay ke tout moun renmen gade yo m espere ke m ap jwenn yon kòch mwen Selon nou menm sou sou youtube ki gade menm bagay avèm ki renmen menm bagay avèm an se moman premye sa map gade paske map di nou premye premye premye sa map gade se Naruto Shippuden m pa konnen sa fè twazyèm fwa ke map gadel m rekomanse yon maraton Naruto Shippuden mwen nan epizòd 25 Naruto si w poko gadel ou renmen gade band e band desine ou renmen gade desen anime se yon bagay pou ta gade si w renmen gade manga li manga gade drama Ou mèt gade Naruto Shippuden, Naruto, Naruto Shippuden, epi gen lòt fim ke yo fè sou li, se youn nan bagay kem renmen anpil a mort, a mort, a mort, m renmen Naruto, viv Naruto, se le truc que j'aime beaucoup, m pa, m pa pral fè rezime ni anyen pou nou, map just presize nou poukisa m renmen l, Naruto se bagay ki te fèm ri, kriye, fèm rankontre yon pakèt bann lòt moun, epi Naruto toujou metem dans le mood kem ta vle ye a, se poutèt sa m renmen gade Naruto, e wi se twazyèm fwa ke map gade Naruto, men se Naruto Shippuden nan ke map gade pour le moment. Dezyèm bagay ke m ta renmen nou gade sou son fan drama, gen yon drama chinwa ki disponib sou YouTube, sou Netflix e sou de sit streaming ki rele The Untamed, m ap ekri non an la pou nou. Si w renmen gade drama, se franchman, se la, se, se drama pou gade a, m kwè l gen 52 e franchman m gad 52 sa yo an 3 jou non stop m bliye egzistans tout moun, m antre nan bagay la, m kriye, m ri, m kriye nan fen an, m kriye tankou sa m pa konnen. Waw son bagay franchman m konseye nou al gade si nou renmen gade The Uncommon. Twazyèmman sam renmen ankò se On My Block. M kòmanse gad On My Block trè lontan. Mwen menm m toujou kòmanse gad bagay yo avan ke li vin popilè. So m te konn gade l sou sit streaming premye epizòd la apresa te gen anpil litij pou konnen si yap fè Premye sezon an, apre sa te gen anpil pwoblèm pou konn si yap fè yon dezyèm avèk yon twazyèm. Byen sur yo vin fèl enpi li seri Netflix tout moun ap gadel. Sipow ou gade On My Block se 4 grenn zanmi, 3 fi, 3 gason, yon fi epi vin gen Jasmine a la fin ki vin antre. So li vrèman bèl, se yon bagay ki komik, ki romantik, ki dramatik, se yon bagay kap detann ou, kap mete w nan mood. Franchman On My Block mwen konseyew li, li sou Netflix, li sou sit streaming yo tou. E m pa kwè l sou YouTube wap ka gad tout epizod yo. But se an fransè osi sou Netflix. Katriyèm bagay ke map pwopoze nou gade se Elite. Elite m pral rekòmanse gade l paske m te kòmanse gade Elite il y a un an de cela lè sezon 1 an te soti si e se sou yon sit Vwafilm m te konn gade l. M kwè pifò moun ki renmen gade seri konn sit Vwafilm nan. Se sou Vwafilm m te konn gade l avan. E Elit lan son entrig, yon sòt de entrig romantik, skolè, se bay sa ke, ok sorry, ke elit lan ye. Men m pat fin akwoche, m pat vrèman akwoche sa m pap bay manti, m gade l, but sou senkyèm epizòd la m te kanpe. Men resaman mwen tout moun ap di m rekòmanse, rekòmanse paske ba li vin popilè byen sur. M pral eseye kontinye l, m kòmanse gade, regade senkyèm epizòd la. M kou si kou sa. Men kòm tout moun ap di w al gade l, al gade l, m pral gade Elite la ankò pou m wè kòman li ye. Epi senkyèman film m ta pwopoze yon moun al gade se yon film ki disponib ki rele les secrets les petites secrets d'Emma men liv liv lan rele les secrets d'Emma film nan rele can you keep a secret Sa se yon film vrèman dròl, vrèman vrèman vrèman dròl ke mwen pwopoze nou al gade franchman se te un coup de coeur, se un coup de coeur. Epi sa map gade ankò an se moman map gade plizyè bagay, genyen m gade a manman m, genyen m gade avèk kouzin mwen yo, genyen m gade pou kont mwen. Sa map gade pou kont mwen pou le moman se Accidentally in love, se yon drama ankò, yon drama chinwa ke map gade. M plus drama, m plus manga e kèk film ke seri vrèman. E accidentally in love, si w renmen gad drama ankò, franchman se le pti truc so funny a regarder kap mete w dans le mood, kap fè w bliye ke gon virus deyò a pou un moman. E aprè, dènye sa map gade a, kòman l rele ankò? Eum m pa fin sonje men gon dènye bagay ke map gade. Bref. Epi, kounye a m pral pase avè nou sou seri ke nou pwopoze m, seri avèk fim ke nou pwopoze m al gade. M pral site yo la pou si youn nan nou konnen yo, n ap fè m konnen an kòmantè si sa vo lapèn. Madmwazèl Djini 93 te reponn si. series so m pa konnen e naya 13 te reponn mwen demwazèl o telefòn m pa konn si son film si son seri men demwazèl o telefòn wis 7 te reponn mwen de last ship the good doctor sa yo pwopoze m ni e m li sou lis mwen pou m al gade switch of birth Hey chanje a la nesans m gad tout deja Titan non je sais pas Elite li sou lis mwen pou m kontinye gade eh Christelou 11 Good witch non Family reunion m poko gade l To all the boys I love m gade l deja m li liv lan deja ni nimewo 1 ni nimewo 2 m pwopoze nou nou mèt al gade l se vrèman vrèman yon film a gade yon liv a li franchman nou mèt ale. E Pierre Lovlanda te reponn on my blog, li sou lis mwen ke map gade pou le moman, m preske fini l. E Shooter, je se pa, Emperor m gade l, men m stope pou on moman. Casa del Papel, m pa gade l, se manman m ki gade l. Depi manman m gade yo, m pa vreman fin sou gade yo. Je se pa. Fifi C te di, Elit, sèl elit li gade, li gentan fini l nan menm jou yo te soti la. Pasyone. Ana Caro Beauty 415, Alo Ana! Pwopoze sa l ap gade kounya se sou M6, The Woman Kill, le jeudi a 21 è, je connais pas, The Woman Kill, si nou konnen l, fè m konnen. Jil 675, CDP, je sais pas ce que ça veut dire, CDP,

te pwopozem Queen Sono je sais pas non plus Dormi Ya sa m wè afich lan ki sanble vrèman bèl men je sais pas si li sou lis mwen si nou konn Dormi an fèm konnen Dormi m konnen se Challenge mwen ou byen yon bagay konsa yo son moun kap Waww m bliye tèm nan e Perzilva. The Lord of the Rings Yes, sa map gade li Yes, yes, yes, li sou lis mwen la Wi, m pral gade li E kòm bonus, map ajoute 2 lòt ankò ke mwen twouve yo vrèman bèl ke nou ka gade Si nap ezite al gade yo la, li tan pou n al gade yo 1 se yon drama ankò se Skate into Love Li fenk kòmanse Li fenk kòmanse men gen te gen 22 epizòd ki disponib sou YouTube an anglè byen sur E Skate Into Love se yon draman chinwa ki fenk kòmanse avèk aktris prefere m nan nan tout nan youn nan 10 aktris prefere m nan tout draman chinwa ke m renmen gade yo. Epi dezyèmman se Stranger Things, m kwè pifò nan nou ap gade bagay sa yo Stranger Things e 3 epizòd gen tan 3 sezon gen tan disponib e m kwè gen yon ki pral soti ankò moun ki renmen La Casa del Papel yo genyen youn k ap soti demen 2 avril 2023. Sa yo se bagay ke pou n al gade, nou gen ti bagay pou n gade pandan nou lakay nou. Vwala, se tout sa ke m te gen pou m pote pou nou. Wi, franchman m te di nou sa, m plis drama ke seri. E m pa renmen gade seri tankou Stranger Things, m gade premye sezon an nèt. M kòmanse dezyèm sezon an men m pa ka fin gade l paske m pa renmen gade bagay horror ki gen suspens k ap montre w bagay konsa yo. Paske lè m fèmen je m nannuit m ap dòmi, m dòmi san limyè. M pa konprann gwo zanmi m ki rele Jenetti ki toujou ap gade film d'horreur tout li se film d'horreur moi je sais pas moi m pito regade Naruto 100 fwa ke m gade film d'horreur je les aime pas menm Chucky m paka gade sa m paka m pa kache di nou wè bagay poupée a m pat konn jwe avèl menm depi lèm te piti yo te konn ap fèm gade bagay sa yo a tout moun ou chita wap gad Chucky se byen malere ke nan tout sa yo m pa site de film e de seri ayisyen paske Film ayisyen de nos jours yo m pa konprann yo, feuilleton ayisyen de nos jours yo m pa konprann yo tou. Lè w panse w chita w pral gade ou tande fin ou byen a kontinye yon kontinye k pa janm fini so sorry anpil anpil anpil paske franchman on lè m ta byen renmen ke film ayisyen nou yo, seri ayisyen nou yo, moun pwodiktè, aktè nou yo, yo travay anpil, yo swiv kòman bagay yo ye, yo pran egzanp, yo pran de bon egzanp pou yo fè pa yo paske se byen domaj nou pa gen ni seri ni film ayisyen m te ka di avè nou paske tout. Film ayisyen se sa lontan m te konn gade se yo m te renmen epi kounya m pa gade yo ankò paske jèm pa sa yap fè kounya yo travay yap fè kounya yo m pa konprann yo m pa gade yo m bay bay vwala vwala vwala m espere ke w te renmen video sa si w te renmen l pa bliye fè kòm dabitid bay yon jèm pa ezite souple bay jèm nan nan kòmantè la di m ki seri wap gade di m ki film wap gade di si nan lis sa yo ou te konn gade youn nan yo Oubyen nan sa moun yo dim yo sim dwe al gade yo. Epi map di nou a trè vit pou yon lòt video pa bliye ke mwen renmen nou anpil mwen renmen nou anpil anpil anpil merci anpil paske nap avanse rapidman pou 5000 abone yo e map tann moman sa thank you so much I love you I liss you e pa bliye geng geng geng bye bye.